3 fwa pase la se la dènyè ki resevra je pèdi ma vi je leve leve maryaj ouvè la pòt legliz se pou la rèn pase pase pase pase pase se konsa nouvèl anvwaye espesyal lèzetazini ki debake pa bò isit pou vin fasilite dyalòg ant aktè politik kriz peyi dayiti yo donk pou nou kapab jwenn yo solisyon, li fè lè swivan ansanm ak yo, youn apre lòt, pou vin eksplike l ki sa k fè yo pa ka antann yo. Ebyen, lè ke l fin tande yo tout, li gade ti mesye yo nan je, l di, ebyen, jwenn yon solisyon antre nou. Manman pitit, mare senti. Bagay yo konplike. Ti retay Sena a an danje. Banditi lapli anonse l ap pran teritwa yo, l ap pran palman an jiska Maryani. Deklarasyon sa ki vrèman choke ti rès Sena a Ebyen Prezidan Lambert pran chimen laprès e deklare si jiska prezan pwoblèm ensekirite pa ka rezoud nan peyi a, si nou poko ka jwenn solisyon kriz la, se Premye Minis Ariel Henry ki lakoz paske l pa vle chita pou yo dyaloge pou yo retire peyi a nan sal ye la. Medam, matmwazèl, se mesye, nou zavon avèk nou mesye Lambert, Joseph Lambert, prezidan ti masena. Mon frè, eksplike nou kòman sitiyasyon yo ye pandan dènye moman paske popilasyon bezwen konnen kòman sa ye. Ann pati. Jounen jodi a, jen antandi mesye Ti Lapli ki di bon li pral pran teritwa bò isi a tou. Li genyen teritwa Gresye ke li vle pran tou. Li deja ap antre sou Maryani. Hee!
Sa w di m la a? Ti Lapli. Lap pran ti espas nou an tou? Bon kote nap reyini mezanmi? Hey! Bon sil pran ti espas la kote senatè ap jwenn pou jete poupou? Bon gwo chan m sezi konsa. Enben sa nap fè? Nou pral Petyonvil? Nou pral rete nan zòn sa yo? Nap just elimine anba? Nou pa prale la ankò? Pase la jistis ap mande pou yo leve l. Ti rès sena ap mande pou yo leve l. Enben nap leve tout nou kite zòn sa pou yo? M poko janm sezi konsa. Apre sa menm ki lòt enfòmasyon ke w genyen?
Yo pran polisye, yo boule polisye nan machin yo, yo pran rès la nan ti sachè, tout moun ap gad imaj sa yo, nou wè moun ke dè bouche ape koupe kè moun. Fann kè moun, dekape moun, pran hanch, pran fwa, pran tout kalite bagay mete deyò, se de imaj ke nou pa konn viv, Ayisyen an pa viv sa a, jounen jodi a nou vin prèske yon peyi kanibal.
Hadjee! Se la enstabilite politik lage nou. Yes! Lè n ap batay, lè n ap kraze, pou bouda monnen, pou ti dyòb, pou ti pòs, pou n kapab toujou rete nan leta, ebyen, se la n ap rive. Se pa ou dènyeman ki t ap di konsa, referandòm p ap fèt, depi l ap fèt, m ap kraze l! M ap boule l! Etsetera. Se pa t ou? Wi, se te ou k te di sa. Donk nou tout vyolan. E moun ou ta pral chèche pou fè l yo se pa t sitwayen pezib. Se nèg wè sa m di w la ki gen zam ilegal ki ka met dife ki pa pè anyen. E ou konnen lè nèg an trè popilè yo gen tout stil de moun dèyè yo. Ou konn sa senatè lanbè. Ebyen lè n ap kraze peyi, lè n bezwen fè transisyon tanzantan, ebyen se la l ap mennen nou. Men estabilite politik. Epi depi w tande estabilite politik nan yon peyi, pa gen anyen k ap ka mache. Bon si nou menm nou pa respekte konstitisyon nou se chèf nap batay antre nou nou pa ka antann nou. E dè fwa lè n bezwen koresponn ansanm avèk moun ki pi wo a lè n bezwen jete l pou ke n ka pran pouvwa pou n al vòlè kisa nou fè lè konsa ebyen nou itilize gang yo jounen jodi a Depi w nan montre makak tire wòch, gon maten l ap leve l ap tire wòch la sou w l ap kase tèt ou. Men ban m di w yon bagay Senatè Lanbè, ou pa gen kontwòl Ariel, sa k pase l menm? M pa tande l menm. Paske l te di l ap mete sekirite nan Matisan an, sa fèt deja? Nou pa ka viv sa a, asosye ankò a de ka de koripsyon, pandan ke ou gon gouvèneman ki an plas, ki santi ke li alèz e ke tou va byen, et que 24 sur 24 il n'a cessé de nous dire que la priorité pour lui c'est l'insécurité, Matissan tout moun pral pase la sou bisiklèt pral flannen tankou sou chandmas lò peryòd Duvalier. Hay gason!
Hay gason! Hay gason! Ou sonje moman sa tou? Lè sa se te diktati wi, e pa t lademokrasi non. Sa vle di n gen 35 an depi n ap ranse nan peyi a wi. Menm ti moso sekirite, sa sèlman popilasyon an mande nou. Nou pa kapab. Alò, ou raple ou, jan nou te konn flannen sou ti bekàn, hein, nan zòn Maryani, nou te konn flannen sou ti bekàn Matisan, gade nou ap pase bò lanmè, ou pral ranmase lanbi et setera bò lanmè a. Ou sonje moman sa tou? E lò, zòn nan te bèl! Pòtoprens te clean! Men, 35 an nou genyen, Nou kreye gang, nou kraze tout enstitisyon, ensekirite, lajistis vann, lame kraze, pa gen pwodiksyon nasyonal, magazen leta kraze, minis defans nan vann pepe, minis agrikilti nan kanpe avèk 15 ton diri dèyè l pou l ap di mèsi Taiwan, depite menm nan vann ògàn, majistra antre nan gang. Premye minis nan touye prezidan, senatè nan bwote kaka. Men sa pandan 35 an nou fè nan peyi a. Yes. Ya, bon mwen sin Ayiti a. Men sa nou fè pandan 35 an nan peyi a. Nou pa fwen yen ki serye la dan. Si n te fwen bagay ki te serye ak demokrasi, nou te ka pouvem. Okontre se tout sa ki te la. Pandan moman dictature, enben nou chita nou kraze yo, nou vòlè, nou vann, epi jounen jodi a, nou lage 2 bra pandye nap tann èd. 35 lane demokrasi, nès pa mesye senatè se nou kap batay pou la demokrasi. Yes, la demokrasi. Ann kontinye senatè. Alò vwala, men peyi a, ki lage a la deriv, yon premye minis ki li menm jounen jodi a, ki fè kòm si de ryen netè e k ap bay moun pawòl 24 sou 24, ebyen n ap di, Clarens di maten an, a premye minis sispann pale, pase de la pawòl o zakt. Jounen jodi a, tout sektè nan peyi a ap, kòm te ka di ou, tire la sonèt dalarm, pou di ke ryen ne va. Fòk sitiyasyon an li chanje. Nesesite pou ke tout moun chita, m kwè ke tout moun anvi chita pale ansanm, sof premye minis la, ki li menm pa twò enterese chita pale.
Eeyy swa sa lap jere afè l anba ko anba rajè lap jere pouvwa l il cache les assassins vwala haa lap fè afè pa l nan peyi a men Ariel la ranse avè nou vre wi mesye. Yon bon radot Ariel ye wi. Serye wi. Chak lè nan peyi Dayiti pa janm pale de jistis pou prezidan. Kou l devan kominote entènasyonal y ap mande èd. Ha ha. Eee l ap mande èd pou yo vin mennen ankèt. Ou serye mesye Ariel Henry? Bon ok lanbè banm di w. Dènyèman ou fon konferans ou di nou wi ti rès sena jete devolu sou w. Paske w se moun ki gen eksperyans, konpetans, ou nan leta lontan, ou konn kòman kase fèy kouvri sa fè byen, ou kapab dirije. Tu veux être le président d'Haïti. Bri kouri ou ta pral prezidan nad marinad. Yo te jete devolu sou. Et setera, ou gade lòt yo di se la pipit, se di pipit chat. Ha ha ha ha! Eeeey! Se di pipit chat. Aprè sa m pa konn sa k pase, yo retire Devolu sou ou, Devolu al tonbe sou Fritz Jean ansanm avèk, kòman lòt la rele ankò, Diva, a, Steven Benoît. Donk, aprè sa se ou menm ki pral mete nòt deyò pou eksplike nou, Ariel se jeran Primati. A pati de 7 manda Prezidan Jovenel Moïse fini, ebyen li la sèlman pou likide lèzafè kouran de leta. Ebyen kounya la wap di nou wap dyaloge donk antanke moun ki gen ti kal lejitimite donk sa w fè pran desten nou an men, pran desizyon e nou k legal kòm lòt la pa legal donk to lalito sa kap fèt la lon ti jan parèt nyè. Epi tou bon m di w on ti bagay kote prezidan Fritz m pa tande yo ditou kès ki se pase yo nan retrèt? Y ap retrete yo? Oubyen y ap evapore dan lè? Alon peyi sa papa! Bon, mesye Lambert, nan ka sa, ki sa ti rès Sena menm deside fè nan kriz peyi ap travèse la? E jounen jodi a, n ap efòse nou, n ap efòse nou o nivo di Sena de la Repiblik pou nou rasanble tout moun ki kwè ke jounen jodi a fòk peyi a bouje, fòk peyi a avanse, e ke fòk nou kapab mete ansanm pou ke nou kapab jwenn konsansus sou sa ki kapab enterese majorite pèp ayisyen. Se byen se byen ti mesye pa gen pwoblèm bravo kontinye konsa men tande non lèzetazini voye Yon emisè pa bò isit pou vin fasilite dyalòg Ou okouran? Ou pale avè l deja? Ki sa k tonbe menm? Bon, yon emisè ameriken, m kwè ke s on twazyèm ki rive. M kwè s on senkyèm ki rive. E kòm s on senkyèm ki rive, ki sèb, w al gen yon sizyèm ki rive. E m wè lò yon emisè bezwen solisyon e lò yo bezwen rezoud pwoblèm, m wè ki jan yo fè. Anpay m wè kijan ameriken yo antreprenan, m wè kijan ewopeyen yo antreprenan an Ukraine avèk la Russie. Menm avion de chasse yo propoze. Yo konbyen milya deja mobilize. Jounen jodi a nou gen 2 pan teritwa ki kontrole pa yon 40 oubyen yon 50 nèg arme e jounen jodi a yap fè nou yap fè nou lasisin si m go di mo kreyòl la byen nan poul antre nan zòrèy tout moun kap tande nou la a.
A bon, kalezo yon ton sos. E sak rele kalezo yon ton sos. Men mesye lanbe, bon mdou bagay. Dosye les Etats-Unis ansanm avek Ukren, se pa menm ansanm avek Haiti. Paske, se pa kriz politik ki gen nan peyi Ukren. Se pa pwoblèm ensekirite yo genyen, yo gen lame tout bagay ap byen mache, yo pa gen pwoblèm manje, e nou k gen pwoblèm manje. Gade wè misil ap tonbe jis nan peyi Ikrèn, ou gen tan santi misil yo tonbe pa bor isit paske nou pap jwenn farin. Etandike m pa kwè Ikrèn ko plenyen nan nivo sa. Donk, tande byen, se nòmal pou l fokis sou Ikrèn pase tou de peyi k ap batay yo l gen enterè ladan yo men sa Lèzetazini li gen enterè Ayiti? Ha ha! Fò l defann ti bout enterè l la men li pa bò isit li rantre l pran l vire do l la l fè wout li nou pa ka di ou ayy. Nou esplike m. Donk m panse dosye sa a, reyaksyon Lèzetazini fas ak peyi Ikrèn, avèk Risi tou, sa sipoze yon leson pou nou. Nou sipoze pran desten nou an men, sipoze gon asanble nasyonal ki fèt ki di nou pral nan eleksyon, n ap respekte konstitisyon nou, etsetera. Nou sipoze chita pou nou monte plan sekirite nou. Antanke senatè vote bon lwa kap pèmèt polisye a li menm li viv byen, li an sekirite pou l bay popilasyon an sekirite. Vini avèk de nouvo lwa pou ke nan inifòm polis yo kapab genyen kamera, nan machin yo kapab gen kamera. Batay pou peyi a gen kouran dekwa nan tout ti kwen, nan tout poto pou ke genyen kou, genyen kamera 24 sou 24 nan 4 kwen peyi a. Dekwa lon aksyon pase ebyen pou nou wè kiyès kap komèt vye zak malonèt yo. Men dènyeman m raple se nan sena sa prezida te voye pwojè elektrisite. Nou boykote, nou boykote jiskaske men peyi lòk etc. Apre sa prezida ka di kle l fini. Donk, jounen jodi a mwen panse sa yo ta sipoze ba nou de leson olye ou vini wap di nou konsa wi nou pap gen lwil nou pap gen farin men se mobilize peyizan an vini ansanm avèk de lwa serye ki pou pèmèt pwodiksyon nasyonal la relve. ki pou pèmèt moun yo pale va pete kouri al chèche lavi deyò men nou kreye travay pa bò isit, nou valorize travay peyizan pou gen manje nan peyi a paske nou gen tè ki ka fè ble imedyatman n ka fè ble ebyen nou kapab transfòme l nou kapab gen farin nan peyi dayiti. Epi nou just chita la demokrasi fè nou parese pase sa m pa konnen epi n ap tann lè zetazini k ap vini a elikoptè toutoutoutoutoutou nan tèt e vilaj de dye gran ravin l ap vin touye ti banben sa yo pou nou hahahaa ee nou fin kreye ti viris nou epi nou pa ka jwenn antiviris la pou n fin avè yo an n ap tann lè zetazini ki pou vin fè sa pou nou kale zonyon nou tann sòs. Kalez mwen pa si se menm nou menm nan, se frasè nou ye. Bandi a se antre nou li soti, chèf yo se antre, e menm nou menm nan se pa gon lòt klan. Donk se nou menm ki pou mete grenn nan dèyè nou antanke dirijan pou n rezoud pwoblèm. Paske toutotan ou gen pwoblèm son moun k ap rezoud li pou ou, ebyen ou p ap janm konn konsekans lè ke w ap plede fè dezòd. Men, lè ke ou nan yon peyi, ou tande CNDDR, et cetera, tout toujou ap di w 11 fanmi kap bay zam, 11 fanmi kap bay zam. Si nou pa degaje nou pou ke nou andre zam sa yo, pou nou met sekirite nan peyi a, ebyen nou tann son lòt moun kap vin. pou mete sekirite pou nou, nou pap janm konnen konsekans lan, men lè ke n moute plan pou nou kraze baz bandi sa yo, pou ke nou ouvri lekòl pwofesyonèl, nou kreye djòb nan peyi a, nou bay jèn nan anpil opòtinite pou l renmen peyi l, pou l ret travay ladan, Ebyen, w ap wè l ap byen fasil pou n mare moun k ap vin destabilize peyi, moun k ap vin vide zam yo paske lè pou rezoud pwoblèm ensekirite a l pa fasil. Donk a chak moun k ap eseye avanse pou kreye yon gwoup gang ebyen n ap met lapat sou li, n ap mete l yon kote paske nou pap kite ka a rive nan level sa. Men toutotan n ap tann moun ebyen nou fenk kare nan betiz.